Yo, neve nou papa. Neve moun pale papa. M soti menm ou kouche. M rantre ou kouche. Yo, m konnen menm depi yè m pa manje anyen menm. M kouche la m ap tann ou la menm. Nan ni jiska prezan menm. Si w wè gaz k ap bouyi nan vant mwen yon fè menm. Depi yè m pa manje nou menm. Chè, chak lè m panse a bagay manman nou k mouri an menm. Bagay sa fem mal wi.
M pa kwè li ka fè w mal pase pi gwo mal wi ki te ka rive m la wi. Manmanm ki mouri an. Paske nou pat gen pwoblèm sa yo menn. Pwoblèm manje nou te rezoud menn. Men kounya la gade menn depi yè m pa manje. Si w mete zorèy ou wè vant mwen gaz k ap rele nan vant mwen menn. Anfen. Chè bagay sa fè m mal. Lè m ap gade antanke frè m. Mwen menm m pa ka ba w anyen pou ou menm tou pa ka ban m anyen. Yow, m p ap ba w manti, m santi menn se kè m k ap rache.
Men, m reziye menn, bon kisa w vle m fè menn? Men, tout espwa m e sou ou l te ye, m panse ke kanmenm w ap leve m la w ap ban m yon bagay men tout espwa m e sou ou l te ye menn. Chak m pran lari a m pa jwenn anyen, m pa jwenn anyen. Men, why zenkito, m pa al pran lari a ankò, m ba w garanti w konnen entelijan m ye menn.

Rèv mwen menn se te kòmsi grandi avèk yon fi menn epi pou fi sa ta vin madanm mwen demen menn. Ah monchè bagay sa ou bay lanmou donk wi monchè. Yo menn. Kounya fanm banm di yon bagay wè kounya tout medam nan lari yo se yon sèl bagay yap chèche lajan yo paka jere yo mwen dye twò menn. E menn manzè di me pa renmen li pa renmen m non menn men se ke nou paka ansanm menn woy lajan map mandel sak pase menn li pa janm vle banm rezon an menn se sak nève m nan wi menn. Depi ou tande sa ou mèt tou dekouraje e lajan l bezwen menn lap chèche yon nèg ki gen lajan menn.

Wi men mwen man avèl men jiska prezan li kap sipòtem la wi men m pat vle diw sa men. Pou lap sipòte w paka manje kòman l fè kijan mòd de kijan de sipò sa ye. Men tande frè men chak jou tou men dèfwa m konn grangou la li dil yo ou manje m di m oblije dil wi paske m pa vle l pa pranm o serye. Non monchè enbesil anpil monchè ou pa pran bò kote m non bon ou pa manje kounya wap di moun ou manje. Frè tande m frè.
Yo ou enbesil anpil monchè men oo. E frè m ou ye eseye tande m banm di w byen. Lè w fè l konsa, moun nan pral pa respekte w. Men moun nan di e moun grangou.
A kounye w pral mouri grangou pou te. Non e pa sa, men m ka benefisye plis toujou. Imajine w, papa l gen gwo kay men. Tout gwo magazen lavil yo e pou papa l men. Manman l lotbò men. Moun yo rich men. Imajine w kounye a l ap bal montre moun nan moun grangou men. Vwala, se la pou n tou pase an. Imajine w si si nou grangou baz ou di nou grangou li pot on bagay map manje wap manje tou. Men m konnen men kanmenm m eseye jere sa yon fason. Wap fè tèt ou mal wi.
M eseye jere sa yon fason pou pou m pa pèdi tout. Mye vo m di mwen grangou men mye vo ke mwen di l a cheri mwen plen tandi ke m grangou men aprè. Grangou ap fò depale.
Banm tou bagay frèm. Banm tou bagay frèm. Map ba w konsèy si w vle pran l wap pran. Map tande w frè. Antoulèka fò w mefye w de fanm pòtoprens mwen. Paske fanm sa yo papa

Bondye k voye li bondye pwoteje l nan lari a mwen ayy. Antoulèka frèm sèsam ka diw si w renmen manzè reyèlman vre degaje w goumen pou sa menn.
Yow menn m dakò sa w dim nan wi m dakò m. Men gon lòt bagay ankò menn fò w chèche lajan met nan pòch ou. Yow men kounya la menn se lajan menn

Pase manbo kote wap dim pale anpil la manbo pi mal lèl anfas mwen men sim pa gade w m pa veye w a lè ini pou mwen se e mwen kap pi wont pi devan e mwen kap pi wont nan fini netwaye netwaye chanm sa ban mwen. Nou pa vle map netwaye menm yo mèt ale. Epi pa bliye pa bliye resu fakilte a. Ok!